Li gen bidjè, li pa vin fè tout vil Ayiti. Gen yon ti tan l t ap pase Ayiti, m fi l pou mari m pou l te pati. Se tann nou t ap tann imigrasyon an ouvè pou l te vini. Kounye a menm, men m pèdi l. M pa pèdi yon mari sèlman, m pèdi yon zanmi. M pèdi on vi, m pèdi mwatye nan mwen. Otorite yo ap ba nou kò a paske li pa moun pa gen moun ki merite sa pa gen moun ki merite sa jan yo fè a so tout sa m fè pou yo ba nou l bon yo pa kapab.
Stanley kite fanmil nan kriye. Allo. Wi Stanley kite fanmil nan kriye li kite sèl li kite bòfrèl li kite manman pitit li li gen yon lòt pitit li fè avèk yon lòt fi li kite nou tout ap kriye dèyè a matant li tout fanmil isi Canada New York New Jersey Spring Valley tout fanmil an dèy se li menm kite tèt la. Ann kite tèt la pou nou menm yo pa konnen yo pa konn kisa yo fè nan vi pou fanmi e kraze yo kraze epi an men ayiti paka rete konsa jèn gason ki sot kite pou timoun dèyè yo. Non yo pa ka fè sa e pa gen moun ki ka kanpe di anyen ou pase yon vi yon moun mal ou pa konn si kite anyen dèyè men kilè ayiti ap chanje kisa prezidan ap di m te wè l kanpe ap pale l pa di anyen serye. Si se mwen menm m ta renmen konnen m mande prezidan ayiti jovenel e pèp la ki te votel se jèn timoun ki te votel li di li pèdi yon frè li pèdi yon kò mwen menm m ta renmen konnen si jovenel si se jan konsa l panse jan l te chita l pale tou kòm daw li chita li pale pran youn nan pitit li yo abiye l an swat. A byen an swat. Voyel nan vilaj de Dye. Fè mesye yo rachel jan yo rachel la lap soti janm sotim kounya m pa renmen konnen m pa renmen konnen mwen menm. Madame, jiska prezan e apèl sa yo se nan medya nou fè yo men m te wè anpil nan fanmi yo t ale nan swat la e le jour menm. M pap viv Ayiti, m pap viv Ayiti, map viv. Donk ki dènye fwa ou te wè mari ou ki dènye fwa? M pa rantre ayiti wi si yo te banm tèt la yo te banm yon men yo te banm yon pye yo te banm yon bagay m tap antre m fè antèman marim m anterel men yo rachel m paka wè videyo. Avwe m swete m pantan sou yon video yon moun mete sou satil sou watsap foto a fem mal pou we jenn gason l kouche ate yo kase bwa l yap bal kout pye nan vizaj li yap di men ti vole a. E lè ou li fòm nasyonal sou li, ou wè l sanble a ti vòlè, w ap tcheke, w ap pran telefòn ou, w ap rele, men li pa fè sans pou yon inifòm, inifòm nasyonal sou li. Pou ki sa w fè sa? E pa sèl yo menm ki mouri, yo tout ou maltrete yo, ou rache l.

Mwen menm chak m rele m rele m pale nan ati mesye swat yo yo di yap regle sa yap regle sa se sa yap fè yap regle sa m pale ak youn nan direktè sway yap regle sa pa gen anyen ki fèt dènye fwa m te pale ak youn vandredi samdi maten m pale avèk youn nan ti mesye swat yo yo di konsa ke yo pa rantre. Genyen ki kache, genyen nan ti mesye sa yo te ki anndan kap pale avèk youn ki di mesye m la wi, mwen la, voye vin pran m, voye vin pran m. Yo pa ka antre al pran n. Ki peyi ou konnen yon peyi pou yon peyi yon sèl yon sèl zòn ap dirije pa gen moun ki ka antre ladann? Kòman sa se fè? Wen a don biliv it.

Mwen fè bebe a marim li dim cheri pa vini ayiti gen twò kidnapin pa vini cheri nou te pou vakans nan pou antre nap fete fèt pitit nou li di ok nap fè ak vil koupe lapolis la mpa montre ayiti li dim cheri bon ou menm ki tout vim ou menm avèk 2 timoun mwen yo ki tout vim sim koupe lapolis la rele rigas ou pito ma kite lapolis la mwen li mpale avèl jedi. Li pral mouri vandredi granm maten. M pale avè l jedi jedi swa a sizè karannsenk li antre l al travay depi a katrè dimaten li antre a sizè trantnèf li voye yon mesaj ban mwen li di cheri mechan yo resi lage m wi m ap antre m antre kounye a m pral benyen m pral manje lè m kouche m ap rele w m pale avè l sou videyo li wè ti pitit la nou bay blag lè l fè minwi m voye l ale pou l al dòmi pou l al travay. Vendredi nouvel nou pran li mouri demain nou fini. Ay lagel lagem nan dem bwa. Yes map viv nan yon peyi avek yon ti moun. Kot marim. Plan kraze. Plan tout plan la rete lage ou fil pou li men tout moun lap rele mezanmi li pa fè sen li pa fè sans avek yon peyi pa gen yon dirijan an tèt. Manmi kò a manmi m se kò a m bezwen ban m ban m tèt la pou m figi l pou m antere pou m anpè ou gentan ou gentan tiye l deja ou lage tout fanmi l atè mezanmi ban nou kò a manman ap rele pa gen moun ki ka di anyen. Konbyen tan Stanley te gen nan lapolis lan? Ki laj li? Stanley gen 36 an. M rekonèt li depi tout 2018. M rekonèt li, li te gen tan nan lapolis la. Men m pa konnen konbyen tan li te gen avan nan lapolis la paske li te regular polis apre sa l vin vire swat. Lè mwen rekonèt li, li te nan regular lapolis.
Enben dakò. M sou ke mesaj ou an li pase e pwobableman li rive nan zorèy yo pou li rive. Dakò madam, mèsi anpil. Anmweyy Dew ke mèsi wi.
Voilà. Se te yon ide de doulè ki genyen lakay anpil nan fanmiy yo men gen polisye sa Pierre Renel Luc Dorpierre ki antouka m pa konnen men vreman M pa gen twòp detay sou li alòske non l pa figire nan lis sa a ke otorite yo ap sikile a, ke yo di yo pa wè. Gen yon zanmi la a ki fè n jwenn konvèsasyon li di ke yo te genyen avèk li pandan l te nan cha a e selon li menm misye ta mouri brile nan cha a men pa genyen detay. Li pwomèt pou ke l fè fanmi an ta rive jwenn nou nan radyo la. Bon mesye lage sa pou mwen.

M santi gen yon volonte pou adousi bilan an, pou bese bilan an ofiramezi, donk pou evite. Bon, se pa sa k ap evite katastwòf lan. Donk se dilyan li ye. Se dilyan li ye paske fanmi moun yo la.

Donk euh.
Nou ta pral pale avèk Wilky Cox. Wi, akonpayman psikolojik pou polisye yo ak fanmi yo aprè dram Vilaj de Dye a, menm lè se tout peyi a k ap kriye. Mwen m sote sou 2 moun ki pa gen anyen pou wè avèk mesye ki t al nan operasyon yo ki pete kriye. Lè imaj yo yo kòmanse rive. Be
nan moman operasyon sa a, donk nan kad nan egzèsis fonksyon yo, se te vandredi an nan Vilaj de Dye. Donk anpil pawòl pale, n ap genyen pandan tout jounal lan pou nou pale de sitiyasyon sa a, de evenman sa a. Avèk 4 polisye, pami yo 3 ki sòti nan swat, pi gwo inite spesyalize nan lapolis lan, ki mouri nan kondisyon yo mouri an la a e imilyasyon kadav yo sibi anba men bandi yo ki yo menm dabò kenbe kadav yo, antere yo daprè sa yo di. Fanmi yo ki pa pa genyen okazyon pou wè yon dènye fwa pitit yo, mari yo, papa yo nan okazyon sa a. Donk pou ta bay yo, ta rann yo yon dènye omaj. Lapolis Nasyonal Dayiti tou ki li menm petèt repliye pou kapab al pi byen rebondi. Men anpil moun te swete wè yon demonstrasyon de fòs kanmenm, omwen pou al pran kadav polisye sa yo, pou te kapab remèt yo bay paran yo, omwen fè yon chanton fineray pou yo. Kounye a m pa konnen kisa yo pral mete nan sèkèy yo. Hein kouman sa pral fèt donk son sitiyasyon ki lage anpil lapèrèz lakay anpil sitwayen ayisyen ki ap di kote yo prale ki kote yap rive avèk sitiyasyon sa Pierre Renel. Wi nou te tande kri paran yo pandan tout wikenn nan nan emisyon ki difize pandan wikenn nan tankou nan ranmase avèk Jean Monard Métellus nou te wè imaj paran yo ki te ale nan lakou swat la e ki pat Tan ka kenbe dlo nan zye yo, ren yo te mare e t ap mande yon sèl bagay pou yo.